Hey shalom Haiti sak pase what's going on Israel se frè nou ok se 5 milya trezò nan ISUPK nou deja konnen jodi an se verse of the week vèsè semèn nan nou nan nimewo 23 ok jodi an nou pral atake sòm premye vèsè 2 gen yon frè ki pozem yon kesyon sou whatsapp li te ekri nou sou whatsapp li mande nou kisa meditasyon ye m kwè kijan ou medite yon bagay konsa. Alò, m te di frè an ke n ap reponn li nan yon videyo, n ap fè yon videyo pou nou kapab eksplike l. E rezon ki fè mwen te fè sa, se paske genyen plizyè moun ki gen dwa ap poze menm kesyon an. Se yon bon kesyon ke misye poze, sitou nan tan ke n ap viv lan la a, kote gen yon pakèt vye filosofi ki deyò an, ki ap enfliyanse anpil Ayisyen. Alò, kisa meditasyon ye? Lè nou ap pale de meditasyon, biblikman palan, de ki sa nou ap pale? Eben, nou prale nan Sòm premye, vèsè 2. Mwen mete l la a an franse. Rezon ki fè m pa mete l an kreyòl, se paske gen yon mo ke Bib ebre a itilize, ke angle a itilize, oke, vèsyon Wajack lan itilize, franse a itilize l, men kreyòl lan pa itilize l. Se sa k fè dèfwa ou gendwa tande nou menm nan USPK nou di w sa ke w li la a pa ekri. Rezon an se paske lè nou al konpare l avèk sa ki ekri ann ebre, gen de seri de bagay ou gendwa pa wè. Oke? Malgre kreyòl lan li esplike ki sa ke li ye, m pral esplike l. Sòm premye vèsè 2. M ap li vèsè 1 an, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,

Ok mo sa a kisa mo sa a vle di mo sa a wap wè li vle di reflechi panse etidye ok se sa mo sa a vle di alò lè ke labib di men ki twouv son plezi dan la lwa de letènèl e ki la medit jou e nwit kijan ou medite. Ou medite lè ke ou panse, lè ke ou konsantre, lè ke ou etidye lwa Bondye. Ou pa medite, ou pa medite lè ou chita, ou kraze pye ou epi wap di ham shalabanlabamama ham. E pa konsa ou medite. Sa se koutim Endyen kannèb yo, sa se koutim Elamite yo. Se yo menm ki gen koutim sa a. Yo gen yon koutim kote yo, yo fè yon son pou chak swadizan chakra. Jounen jodi an, Ayisyen ap pale w de chakra, y ap humm, na, humm, ayii. Bagay sa yo pa koutim nou. Meditasyon pa gen anyen pou wè ansanm avèk sa, biblikman palan. Si ke ou vle menm jan avèk Elam yo, ki genyen on pakèt zye ke yap sèvi, ou gen dwa fè sa si se sa w chwazi. Men nou menm nan ISUPK nou la pou n ba w verite an. Verite an, li vrèman senp. Medite se lè ke ou konsantre sou lwa avèk kòmandman Bondye. Se lè ke ou ap viv selon yo. Ou medite sou yo. Poukisa? Paske se yo ki enpòtan pou ou. Ou medite sou yo. Poukisa? Paske ou pa fè anyen si ke li andeyò de lwa avèk kòmandman Bondye. Se sa ki meditasyon. Alò, kijan ou medite? Ou medite lè w konsantre sou lwa Bondye. Jan sa ekri nan Sòm premye, vèsè 2. Lè w gade nan kreyòl lan, li di konsa, ki mete l nan tèt li, yon bagay konsa. Ban m gade kijan l tradui l an kreyòl. Ok, kreyòl lan. Li tradui l konsa, li di, K ap repase l nan tèt li lajounen kou lannuit. Li pa mete mo aga a, ok, li pa mete li men li eksplike l. Paske se sa ke w ap fè lajounen kou lannuit, ki sa k ap pase nan tèt ou, se lwa avèk kòmandman Bondye. Sa vle di, lè w sòti lakay ou, ki sa k nan tèt ou? Lwa avèk kòmandman Bondye. Yon moun gen dwa vini la, li ofè w fritay. Ou medite sou lwa avèk kòmandman Bondye. W ap mande, Èske fritay sa a se fritay taso oubyen fritay kochon? Si se fritay kochon, ou pap manje l. Yon bagay senp, sa a se ou menm ki medite sou lwa avèk kòmandman Bondye. Lè w rankontre yon bèl fanm deyò a la a, ou wè fanm nan gen yon bag nan dwèt li, li marye, devine kisa, ou pap al apwoche l. Paske ou konnen fanm sa a, li gen nèg, oubyen li gendwa di w li gen nèg, Ou pap apwoche fanm sa a poukisa paske lwa avèk kòmandman Bondye di si yon fanm gen nèg ou pa sipoze kouche avèl alò wap kite fanm sa a an repo ou pral chèche yon lòt bèl fanm ki pa gen nèg ou konprann valè fanm ki deyò an ki pa gen nèg men sèl jan pou aji konsa se lè ke wap medite sou lwa avèk kòmandman Bondye lajounen kou lannuit se sa ki meditasyon avèk sa map kite nou Se frè nou, Ofisye Sent Meri Atazan nan ISUPK, asire ke w ale sou chanèl YouTube lan. Al abòne sou chanèl YouTube lan pou w ka wè plis ke 900 videyo ke nou genyen sou chanèl sa a. Shalom.